Bonjou ou bonswa zanmi fanmi kelkeswa kote ou ye nan mond lan nou salye ou e jodi a nou pral pale ou de biznis medam e mesye sa nap gade la a nòmalman se yon biznis an lin kote ke ou kapab fè biznis la kelkeswa nan ki peyi wap viv kelkeswa kote wap viv la enben yon fwa ke ou fè biznis la an lin la ou kapab chwazi ki materyèl pou vann Pwovense tan ou ka chwazi ki pwodwi pou vann sou plizyè sit anlin medam zmèch e biznis anlin nan li pa genyen li pa genyen manti ladanl ok biznis anlin nan li pa genyen manti ladanl depi ke ou achte bon pwodwi sa nap gade a la depi ke ou achte bon pwodwi enben ou wap genyen tout siksè ke ou swete nan viw la. Medam jwenn San Gabriel la se sou Amazon kote ke nou kapab vann pwodwi TST, nou kapab jwenn vann pwodwi Mona, tout pwodwi nou konnen moun yo menm yo bezwen kèlkeswa pwodwi an depi ke nou fè bon chwa de pwodwi yo enben nou kapab atenn, nou kapab reyisi avèk objektif nou. Enben jodi a objektif video a se ke. Laura yo gen yon fòmasyon ke nou fè pou n pèmèt ke moun an li menm li kapab genyen plizyè biznis an liy. Enben, fòmasyon an li menm l ap pèmèt ke ou estriktirè, l ap pèmèt ke ou mete biznis ou sou plizyè sit an liy kòm pa egzanp le Walmart, Lamazon ou anpil lòt, ou anpil lòt gran. Ou anpil lòt gran machann tou. Ou anpil lòt gran Ou anpil lòt gran sit kote ke nou konnen ke pwodui yo menm yo vann tankou pate cho. Enben, objektif fòmasyon an l ap pèmèt ke ou gen yon objektif ki pwodui ou vle mete sou mache a. du mens ki kote ou vle rive avèk nòmalman pwodui sa yo. Enben, Obis Canada sa wè w Ronald Reagan lè w la pou n kapab ba w fòmasyon ke w merite a, fòmasyon ke w bezwen pou pèmèt ou kapab reyisi avèk biznis kèlkeswa avèk biznis ke ou vle antreprann la, avèk ki tip de pwodui ke w vle mete sou mache a. Se avèk. Gen de eksperyans ou pral wè nan Amazon, gen de eksperyans ou pral jwenn nan Walmart, gen de eksperyans ou pral jwenn nan anpil lòt sit, nan anpil gran sit ki egziste, men wap menm sezi medam e mesye, wap menm sezi wap mande poukisa ou pat gete antre ladan l ok. Se ke se poutèt sa nou fè videyo a pou nou kapab enfòme w, ou menm ki bezwen alò ou menm ki enterese ou kapab kontakte nou epi nou menm nap fè tout sak nesesè. pou nou ede w reyisi biznis ou an lin ok biznis lan li menm se pa yon bagay se pa yon bagay ki jwèt ok se yon bagay ki serye avèk yon konpitè avèk tip de pwodwi ke w pral chwazi e fè yo ou chita lakay ou sitou nan moman konfinman nou wè ke nou wè kòman biznis la li menm li vale tèren nan sitou nan nan midi fout se bank sa de la kòman ke gen Te gen de gran magazen ki pa ka sipòte pa rapò avèk pa rapò avèk tip de pwodui ke yo arive genyen yo fè yo arive gen anpil pwodui men yo pa arive yo pa arive di mwens yo pa arive satisfè klyen pa rapò avèk non de kòmand ki fèt anliy mètdam e mèsye enben Euhh si ou pov nòmalman se pa yon sen pafè. Rete kote ou ye a san ke wap gade tout opòtinite yo ap pase devan w se sa yo ki pwoblèm la. Ann pa wè de yè ann pa wè de demen ann wè se ann wè koulye a jodi a e se mentnan pou nou pran desten nou an men pou nou mete kòb pou n pou n pou n kreye Ye posiblite pou n kapab fè kòb nan biznis ki an liy. Lè ou pè envesti nan avni w enben pafwa richès ke ou ta sipoze atenn lan ou vin pè pou kapab atenn li parapò avèk parapò avèk krent ou parapò avèk pè ke ou gen lakay ou. E yo fè konnen la plipa dè pov son se ki pretand ètre two saj pou envestir dan zin platfòm ki fonksyon.

pou w kapab atenn avèk objektif biznis ou, kèlkeswa biznis ke ou vle mete an lin nan, enben sa pral depann de chwa w epi bon desizyon ke w pral pran, enben in fwa ke w pran desizyon sa yo ou mèt di povrete a li menm li fini, kòm gen yon otè ki di ke la povrete ne redwi notre diminite, mieux vaut la tuer. Fòk nou fè tout sa k depann de nou pou nou kapab. pou n kapab grandi, pou n kapab fui sa k rele povrete ki gen lakay nou an, mete konesans nou, mete valè nou, mete tout rèv nou an aksyon pou fè ke nou kapab atenn avèk biznis ke nou vle a. E eksperyans ke nou fè avèk nan biznis online, ke l te Amazon, ke l te Walmart, ke l te lòt biznis, nou pa vle kenbe. sa yo pou kò nou, nou ofri biznis sa a avèk lòt Ayisyen, avèk lòt moun, avèk sitou nou kominote nou, nou ofri deja avèk lòt nasyon, Afriken, Jamayken, lòt nasyon, e yo pran biznis la a kè, kounye a yo menm yo kòmanse ap fè bèl, gran pwogrè nan biznis la, e nou menm nou di ke, bon se Ayisyen nou ye, poukisa nou pa ka mete fòmasyon sa a pou nou kapab ede. frè ak sè nou. E se nan objektif sa a ke nou mete, se nan objektif sa a ke nou mete nòmalman ke nou vle vann li e nou vle, e nou vle vann li avèk Ayisyen parèy nou, avèk Ayisyen frè sè parèy nou, pou yo kapab pran biznis la a kè e pou yo kapab.

Pa bliye share video sa avèk lòt zanmi w ki vle fè biznis, ki vle entegre nan biznis la. Kòm mwen di nou, nou ka vann tout pwodui TLC. Kèlkeswa ou te nan TLC, ou te nan Monat, ou te nan tout lòt pwodui ke ou konnen genyen yo, enben, ou kapab, ou kapab kreye kont Amazon, ou kapab kreye kont Walmart, ou kapab kreye kont nan tout, nan tout nòmalman biznis ki gen anliy yo, epi sa ap pèmèt ke ou fè kòb la. Sa pèmèt ke ou vann pwodwi yo san ke w pa nan gade tèt, san ke w pa nan, san ke moun pa nan, san ke moun pa nan rakwoche telefòn nan figi w lè w ap pale de biznis la. Se ke Walmart gen yon deja, Amazon gen yon deja, anpil lòt ki gen yon deja se pa, se pa, se pa moun, se pa moun k ap, k ap rakwoche nan zòrèy nou, se pa moun sa yo ki pral fè ke biznis nou vann. Mwen Mwen sitou renmen si nou nou enterese pa bliye rele nan nimewo ke nou wè ki afiche sou ekran an e nou kapab rele nou nou disponib 24 sou 24 pou n kapab enfòme w pou n kapab ba w tout enfòmasyon ke w ap gen bezwen pou pèmèt ke biznis nan li menm pou kenbe pou pèmèt ke biznis ke w reve genyen an lin nan ke li konkretize nou menm nou la pou n kapab ede w konkretize ba w tout fòmasyon ou bezwen pou pèmèt w kapab atenn avèk objektif ou. Mèsi pa bliye share video avèk zanmi w fanmi w pataje l pataje l e nou baw randevou pou yon lòt sòti mèsi.